Mwen pral montre nou kòman ke nou kab fè piblisite pou nou jwenn anpil like sou yon paj Facebook. Nou tout ki gen paj Facebook, nou konnen kòman ke li vrèman difisil lè w apèn kreye yon paj pou w jwenn anpil moun ki like paj sa, moun ap pataje kontni yo, se vrèman difisil. Men, gen teknik, ok, gen fason ou kapab itilize pou ke ou atenn yon gran kantite moun e pou anpil moun like paj sa. Nan video sa se sam pral montre w. M pral montre w kòman w ka fè piblisite pou jwenn anpil moun ki like paj sa, moun kap pataje video w yo, moun kap like kontni ou yo. Bonjou ubyen bonswa, byenveni sou chanèl pa w la ki se Jilè Antreprenè. WBA, kote ke nou pale de teknoloji e biznis. Sè si ke ou ta renmen konnen plis, ou ta renmen aprann plis de teknoloji e biznis, abòne a chanèl sa pou ka toujou jwenn video map poste yo. E pa bliye like video sa pou ka sipòte chanèl sa pou ka ede plis moun jwenn yon kontni ki ekstrèman enpòtan konsa. M pral afiche ekran telefòn mwen an pou m ka montre nou kòman ke nou kab fè piblisite pou nou jwenn anpil moun ki like paj Facebook nou yo. La mwen sou kont Facebook Tisèl nan la ok paske pam nan li bloke m te di nou sa deja fèt atansyon avèk jan de piblikasyon nap bouste nan video m te fè pou m te montre nou kòman ke nou kapab bouste piblikasyon yo m te di nou fèt atansyon pou nou pa bouste nenpòt piblikasyon pou yo pa bloke kont piblisite Facebook nou an pam nan bloke m oblije fèl sou pa Tisèl nan m pral antre la m sou Facebook la m prale sou 3 ti pwen sa yo ki anlè a la. Ok, m pral sou 3 ti pwen sa yo. Kounye a map bezwen seleksyone paj mwen bezwen fè piblisite a. Nan kou la li genyen 2 paj Facebook, map klike sou premye a. Lè nou fin antre sou paj Facebook nou an, ok. Nap bezwen vini nan ti mikrofòn sa a, sa nou wè ki fè an fòm mikrofòn nan, te mwale, te mwale pou m ka montre nou ok, nap bezwen vin sou sa la ki an fòm mikrofòn nan, map klike sou li, lè nou rive nan pati sa a, nap bezwen vini nan opsyon sa a, kote ki ekri promove. Ok te montre nou promo over a sou a page la ok nou pral fè yon publicite la map klike sou li ok lè nap fè publicite ya pou moun nap parèt la se konsa je nou wèl parèt anlè a la nap wè foto a epi teks nou mete anlè a ou ka sèlman mete yon teks ou pa bezwen pale de page la sèlman ou ka di Like paj Facebook mwen an ok like paj Facebook mwen an ou byen sipòte m wap mete yon tèks ki enpe atiran pou l ka atire moun nan like paj sa lè l parèt pou moun lan se jan l parèt anlè a la ok bouton like la ap parèt anba e l ap parèt anlè osi n ap wè kote ti men te montre nou ti men sa la ok l ap parèt la e l ap parèt anba osi moun nan ap menm bezwen klike pou l ale sou paj ou a pandan l wè piblisite a li ka sèlman klike sou ti men sa ki anlè a. Epi l tou like li. Gen moun ki ka like li ka menm panse se piblikasyon li like poutan se paj la li tou like ok. Kounya nap vin nan pati sa la ki plis enpòtan. Nap bezwen mete piblik ok nap bezwen mete pou ki kote nou bezwen pou piblisite sa pase. Pou ki peyi pou ki vil pou ki zòn nou bezwen piblisite sa ale pase. Ok, si se yon moun ou Ayiti, ou ta renmen sèlman moun Ayiti ki wè piblisite sa, wap seleksyone moun ki Ayiti. Si w Brezil, ou ta renmen sèlman moun ki Brezil, wap seleksyone moun ki Brezil. Nap vin la nan pati sa, m prale nan edite. La a, la peyi Brezil la ap tou monte kote ki ekri Brasil la. Map vin la ok, map klike sou li. Tankou mwen menm, kòm paj Facebook li a, se Brezil li ye, ok. Sèlman m bezil m bezwen map kite brezil la oubyen m te ka mete yon vil nan brezil la tou nap bezwen mete vil la la si mete vil ki tou prem lan ok sorocaba mwen mete sorocaba mwen gen dwa vini ankò m adisyone yon lòt vil m te ka mete são paulo ok são paulo são paulo a gen tan monte anba la tou. Ok, São Paulo, Brasil. E kòm vil mwen mete a li fè pati eta São Paulo a, yo mande èske m bezwen ranplase l. M ap sèlman klike wi pou m ranplase l, ok. M ap sèlman bezwen mete São Paulo a, mete tout eta yo olye de yon vil. Ok, se fini. M ap sèlman mete piblik mwen an kòm São Paulo sèlman, ba rezève tout Brezil la wè l, sèlman São Paulo. Ok, nan pati sa la, anba a, ok, nan pati sa m ap bezwen mete. Ki moun ak kantite laj mwen vle ki pou wè piblisite sa? M ap sèlman seleksyone de, de, de mwen mete de, de 16, ok de 17. Ok yo, m ap mete l de 18, de 19, 18 ok 18, m ap mete de 18 a 38 ok de moun ki gen 18 an jiska 38 an. Nou gen dwa chwazi laj ke w vle a, men li p ap ka mwens de 18 an ankò, lontan li te ka mwens ke 18 an. Li pa ka mwens ke 18 tan ankò ok se de 18 a 38 tan mwen seleksyone ou gen dwa seleksyone sa ou vle a ok mwen gentan seleksyone moun nan ok mwen gentan seleksyone lokal la e mwen seleksyone laj la osi kounya la map vin nan pati anba yo dim eske se fi oubyen gason oubyen tout jan de moun si se pou gason wap fèl plis ou bezwen ki pou plis like paj sa oubyen pwodwi wap vann oubyen jan de paj ou gen an se pou gason ou vle ki pou plis like li ou gen dwa vini sou omix ok sou gason an si se pou fi ou gen dwa seleksyone fi a tankou mwen kap vann pwodwi fi ou gen dwa di a e sèlman fi kap plis enterese ki pou ta like paj la ok men si ou vle pou tout moun nèt pa gen pwoblèm ou vini nan todos la se pou tout moun nèt li ye ok la mwen gentan jere afè piblik la la map sèlman vini kote ki make sa ou va soti ekriti ble ki anba nan pati sa la nap wè kantite kòb map bezwen gate pa jou la mwen seleksyone 5 reyais pa jou mwen mwen sa va depande ou m te ka seleksyone 10 reyais pa jou m te ka seleksyone 19 reyais pa jou ok. Nan pati sa m gentan seleksyone 5 reais pa jou la, m ap depanse 25 reais nan 5 jou. Ok. La ou bezwen gen yon kat de kredi. Si ou pa konnen kòman pou gen kat de kredi, mwen gen yon video, m ap kite link la pase anlè la, pou konnen kòman ou kab gen yon kat de kredi. Men w ap bezwen yon kat de kredi pou fè piblisite sa paske w ap bezwen peye Facebook ti monnen sa nou wè an la. Yon ti bagay tou senp. Imajine w. W ap peye 5 Reais pou yon jou, kote ke w kapab jwenn 250 a 600 de moun ki wè piblisite sa. Se pa like non, se pa like, ok. Sa vle di sou 205 moun, sa pèt arive w jwenn 50, sa pèt arive w jwenn 100, sa pèt, sa va depan, ok, sa va depan si moun yo enterese avèk paj ou a. Ki dwa jwenn anpil moun, sa pèt arive tou w jwenn 205 moun nan, se pa enposib li ye, ok. Oubyen w li 205 jiska 602. Sa pe ta rive ou jwenn 300 humm se ta vreman bon imajine w ok si m te seleksyone 10 la m tap jwenn 410 a 1200 moun par jou ki wè piblisite sa antouka nou seleksyone 5 lan m kwè se sifi m pa pral gate anpil kòb se sifi la nan pati sa kote ok sa se kat de kredi sa son kat de kredi ti sè m nan gen sou paj li a pou ke li fè piblisite ni sou marketplace. Ni sou paj Facebook ok la sim te vle mwen te ka chanjel mwen te ka adisyone yon lòt ou menm ki poko genyen wap sèlman bezwen mete yonn tankou nan pati sa wap vin la wap bezwen seleksyone swa paypal oubyen yon kat de kredi oubyen ou ka adisyone kòb sou kont Facebook la menm pou lè ou bezwen fè piblisite. Si w t ap mete yon kat de kredi, ou t ap vin nan pati sa a anlè a, ou t ap seleksyone l, ou t ap klike nan ekriti ble a pou avanse, ou t ap vini mete nimewo kat de kredi a, non ki sou kat de kredi a, ou t ap mete nimewo kat de kredi a, ou t ap mete mwa avèk ane l ap ekspire a, epi ou t ap mete yon kòd ki nan do kat de kredi a. Epi se fini. Son bagay ki vrèman senp. Depi ou gen kat de kredi, vin nan pati sa a, ranpli l jan ke mwen sot di w la la. Pa gen grate tèt. Si te peyi pa w osi, ou t ap sèlman klike la, ok, ou t ap klike nan avanse, epi ou t ap bezwen adisyone kont peyi pa w a. Ou wè la yo t ap mande pou ke ou mete kont peyi pa w a la pou ke te kapab peye Facebook. Men m gentan gen kat de kredi, m p ap bezwen fè sa. Mwen m gentan montre nou. M kwè la p ap gen grate tèt aprè. Ok sè su ke nou konprann. Si jiska mentnan wap gade kontni sa, sè sur ke kontni sa li enpòtan pou ou. Sè sur ke kontni sa ou bal anpil valè. Paske pa gen moun ki ta gade tan yo rive jiska nan minit sa la pou yo ta gade kontni sa. Sèlman sa ou ka fè pou sipòte kontni sa ke ou renmen an, ki pral ede ou la, kite yon like sou video sa. Mèsi anpil. Ok, pou ke nou fini, nou fin mete kat de kredi a, kisa nou ta bezwen fè la? Nou ta bezwen vini nan pati sa anba la, ok, ekriti ble sa. Ok kote ki make promove pagina epi sa w tande a piblisite a tap kòmanse mache ok gen moun ki tap di chile antran de bèy e lè m fin fè piblisite sa èske pa gen posiblite pou ke mwen kanpe l si tout fwa li manke bay rezilta oubyen mwen ta vle kan piblisite a m siprime l sa pa enterese m ankò wi ou kapab kanpe l pou kanpe l fò ke m ta kite piblisite sa kòmanse mache Epi m ta montre nou kòman pou nou fè sa. Chak jou ke m ap fè yon video pou m montre nou kòman nou ka poze piblisite nou yo. E lòt kesyon moun yo ka poze ankò, èske lè ke mwen poze piblisite a, kòb la li pa boule ankò? Oubyen si m t ap depanse 15 reais, y ap toujou pran 15 reais la? Imedyatman ou poze piblisite sa, kantite kòb ou te gentan boule a, se li w ap peye Facebook. Si w te mete l pou 5 jou. Ok pou 25 reais se 10 reais ou te gentan boule e ou siprime l ou pap bezwen peye 25 reais sa wap bezwen peye 10 reais sa se yon bagay ki vreman senp men pou ke nou poz piblisite a pou nou siprime l la map fè yon video pou montre nou kòman nou ka poz piblisite a e pou nou tou siprime l m espere ke video sa li te ede w anpil. Anpil anpil em espere ke ou jwenn anpil like sou paj Facebook ou a lòk yo fin fè piblisite sa. Si gen yon dout ou gen yon bagay ou te manke konprann pa bliye kitel nan yon kòmantè Sheila Antoine li la pou ke li edew sè su ke map reponn ou pou ke mwen edew nan mezi kem kapab. Mèsi anpil a ou ki ta gade video sa ki patajel ki like li se te zanmi pa ou Sheila Antoine nou pnh orevwa a la pwochèn.